Salut mes amours mwen espere ke nou anfòm jodia la mwen pote yon ti resèt pou nou resèt kay li ye ebyen pa gen moun ki renmen wè ravèt la kay yo mes amours kit li te gro kit li te piti pa gen moun ki renmen wè ravèt la kay yo e ravèt li menm se youn nan bèt ki vrèman stupid e ou kapab nan kwizin ou la ou kite yon petèt yon ti manje tonbe nan yon kwen ou pa menm rann kont ti manje a tonbe. nan kwen an oubyen yon ti kras bagay, yon ti spageti oubyen kèlkonk yon ti vyann, epi la de la etan l fè ravèt, ravèt antre lakay ou, oubyen petèt sitou nan kuizin, kuizin e bèt sa a toujou rete nan kuizin sitou avèk grès evek avèk ti bagay ke w ap itilize nan kuizin li kapab koze ravèt nan chanm dèfwa ravèt konn ye men s on bèt ki vrèman nuizib ebyen jodi a la mes cheri m yo Mwen vin pote yon ti resèt nan kay pou nou ki vrèman fasil kote ou kapab e depi ou ravèt la se wèl wè res remèd sa sèlman ki vrèman natirèl ti bagay ke w ap itilize nan kwizin lakay ou ebyen ravèt la ap pran lafit pou li e l ap tou mouri imedyatman depi ou fin fè ti resèt sa ebyen kisa ke n ap gen bezwen men cheri m yo n ap gen bezwen yon kiyè farin n ap gen bezwen yon kiyè farin. Apre sa, ki sa ke n ap gen bezwen ankò? N ap jis gen bezwen yon ti, yon kiyè. Se twa eleman ke n ap jis itilize. N ap itilize yon, n ap itilize yon kiyè bikabonat. M ap vide bikabonat la. N ap gen bezwen yon kiyè bikabonat. Apre sa, ki sa ke n ap gen bezwen ankò? Kounye a la, n ap itilize yon kiyè sik blan. Sik blan, ok? Jis ou itilize sik blan, mes cheri m yo. Nou pa bezwen itilize sik krèm. Domaj ke m pa gen sik krèm la. E m pa gen suk blan, mwen jis itilize suk krèm. Se jis yon fason jis pou montre ou ke m fè demonstrasyon, ok? Suk blan. Kounye la ki sa ke nou pral fè? 3 eleman sa yo ki se farin blan, farin, epi suk, apre sa bikabonat. M itilize yon kiyè de chak suk blan. farin, epi bikabonat. Kounya la, ki sa ke nou pral fè? Nou jis ap melanje yo ansanm. Ou jis melanje yo ansanm, byen melanje. Epi, m pral montre w kòman fason ke w kapab itilize li. Pou w kapab touye ravèt, se bagay ki raz lè yon moun vin lakay ou epi se lè sa ravèt la li menm l ap pwomennen, l ap pwomennen. Se bagay ki vrèman nwizib. Ebyen, sa se kle men cheri m yo. Yon moun ou konnen ou gen ravèt lakay ou ki konn antre lakay ou, men rezilta ki yon bagay ki trè senp nan kwizin lakay ou genyen souvan eleman sa yo ki vrèman enpòtan. Epi.

Sa ke w genyen ou kapab toujou itilize l jis pou w mete li yon kote. Sa yo se sa yo ke m genyen. M jis itilize sa yo jis pou m te kapab fè demonstrasyon pou nou ki trè fasil. Kounya la nan espas sa ke w konnen ke ravèt toujou ye sitou nan kwizin ou kapab toujou pran youn ou mete nan kwizin nan espas nan kwizin nan kote w santi ki toujou gen ravèt oubyen petèt ki kwense. oubyen si se nan twalèt, ou kapab toujou itilize yon de, ou jis ranje li nan yon espas ki byen, kote ou panse ke ravèt la kapab antre, ou jis mete li. A la minit ke ou fin mete ti sa yo nan. nan espas kote w konnen ou santi ke ravèt la ka ye a, y ap mouri imedyatman mes cherim yo. Wè, y ap mouri imedyatman. Ok? Se la mwen mete yon fen nan videyo a. Si w te renmen resèt la, pataje li ansanm avèk yon lòt moun. Epi, like videyo a epi abòne avèk chanèl la. Babay!